Hello guys sa kap fèt kou nou wè vizaj sa nou konn kiyès li ye deja se Saby Dizay Media ok jodia mwen nan vil senlwi disid kote m vin pote yon bèl ti video pou nou mwen vin vizite fò dèzolivye se yon fò ki toujou gen anpil moun kap pale de li se sak fè m pote video sa pou nou mwen ap mande nou pou nou rete nan video a jiska lafen paske m pral antre anndan pou m moutre nou. kòman tout bagay ye nan fò a pou m moutre nou kòman espas la ye. Mezanmi sa k ap fèt, sa k ap fèt kou nou tande vwa sa a nou konn kiyès li ye deja. Se Saby Dizay Medya, se yon plezi pou mwen jodi a pou m pote bèl ti videyo sa a pou ou. Mwen ap mande w e ou menm ki poko abòne, fè sa kounya epi rete nan videyo a jiska lafen paske gen anpil bagay ke m pral pèmèt ou dekouvri Pa rapò avèk videyo sa. Jan m te di sa deja nan kòmansman videyo a, nou nan vil Senlwi, espesyalman sou Fò Dèzolivye, kote mwen vin ede w dekouvri anpil bagay de fò sa. Pou m kòmanse, m ap fè nou konnen ke daprè enfòmasyon ke m jwenn sou fò a, fò sa egziste depi an 1702, a 2026 fò sa gen plis pase 300 zan. Fò sa konstwi sou kolonyal fransè yo. Yo te konstwi fò sa. Kòm yon kote pou yo te vin pran refij yo kont Anglè yo. Espas fò a, mezanmi, jan nou tout konnen l, se yon kote istorik li ye, ok, se yon kote touristik, malgre pwoblèm peyi a vin fè touris mal pou antre. Men se yon kote ke anpil moun ta dwe vizite paske espas la vreman bèl gen pye kokoye, lanmè a tou bò fò a mezanmi se yon kote ki kalm e ki bèl pandan ou sou fò a wap ka gade lanmè a. Mezanmi se yon trè bèl eksperyans, rete nan videyo a pou n dekouvri plis. La guys, jan nap gade a la, sa a se yon kanno ke nou jwenn sou fò a la. Ok, janm te di nou nan entwo videyo a, mwen nan fò dè zolivye nan sen lwi di sid, mwen ap mande w, e ou menm ki poko abòne, fè sa kounya paske m pral vire nan espas la avè w nèt pou m moutre w tout bagay ki gen nan espas la, e an ale m pral moute anlè. Mezanmi jan nou kapab wè sa, sa se yon panno ke nou jwenn sou fò a. La sa se mwen menm kap moute, map fè nou konnen ke la te gen yon eskalye la, men domaj eskalye sa pa la ankò akoz de tranbleman de tè a, chak lèl pase li fè Enpak sou fò a mezanmi. Map fè nou konnen tout kote nou wè bout mi sa yo ye a se gwo miray ke yo te ye men domaj miray sa yo pa la ankò sa se yon ti zile wap gade pandan w sou fò a wap gade yon lòt ti zile ti zile sa ke nou sot gade lòt bò a li gen yon fò sou li tou ki se for des anglais ok paske talè a m sot pale nou rezon k te fè fò sa a te konstwi se pou yo te jwenn refij yo kont atak anglè yo ok n a fè nou konnen ke fransè yo te gen fò pa yo ki se for des oliviers men zile ki lòt bò a li gen yon fò sou li tou ki se for des anglais Mezanmi m ap fè nou konnen ke espas sa a, se yon espas ki trè neglije pou mwen menm. Paske yon bèl espas konsa ke touris ka vin vizite, ke m panse anpil moun ta renmen vin wè, yon espas konsa pa ta dwe neglije nan yon pwen konsa. M ap fè nou konnen ke anba bò fò a. gen yon ti plaj ok bò fò a wap jwenn yon ti plaj pou lè ou vin e vizite fò a ou ka tou pase nan plaj la ou fè yon ti benyen tou ok men men ni mezanmi jan nap gade a sa se zile a ki lòt bò a l pa tèlman lwen. La guys jan nap gade a la e sou fò a nou ye la ene ok ay konsa nou poze nou sou fò a ok nou ap pran plezi nou sou fò a la ok yon konn sa liye deja mezanmi.

Jounen jodi a, menm si tan, van, avèk vag lanmè a plis tranblemandetè fin kraze anpil pati nan Fò Dèzolivye, men li toujou rete yon gwo senbòl nan istwa ak patrimwàn peyi a. Paske nan Gran Sid la, la li se youn nan moniman ke nou rete Li se youn nan moniman istorik ke nou rete nan gran sid la. Se sa k fè m pi tris paske lè m ap gade yon patrimwàn konsa ki gen tout valè sa a ke yo abandone, ke malgre anpil frap Pa tranbleman de tè, pa janm gen yon restorasyon ki fèt sou fò sa. M pa konnen tou si gen si gen yon restorasyon ki pral fèt. Men mezanmi m ta byen renmen pou leta avèk sektè touris la ta voye je sou fò dèzolivye. Paske fò a ka vin pi bèl si yo fè restorasyon. Ok. Si si gen restaurasyon ki fèt sou fò a, fò a ap vin pi bèl ok pa paske mezanmi bèl espas sa n pa ka kite l gaspiye humm pa paske espas la se se pou nou l ye se nan peyi nou l ye so espas la pa ka gaspiye ok moun gran sid an nou leve kanpe pou nou pa kite espas sa gaspiye ok. Paske se yon trè bèl espas. Lè n ap gade aprè 300 zan, espas sa a toujou rete kanpe! 15 an avan sa, espas sa a pa t konsa paske miray yo te toujou la. Ok, miray yo te toujou la. espas la te pi bèl. Men, se akoz de tranbleman de tè, plis gwo van, ok, sitou lè gen tanpèt, se sa yo ki koz ke espas la vin degrade konsa. Men, avèk yon bon restorasyon, Espas fò sa ka rejwenn bote l ankò. Ok. Ok la guys. Nou toujou ap gade espas anlè fò a. Kounye a nou desann anba. Ok. Sa n ap gade dèyè m yo la se chanm ki gen ok nan fò a. Ou ka antre nan chanm yo, epi ou soti nan yon lòt chanm, ou ka antre anndan. Men ou konnen pa rapò avèk pwoblèm ki pa gen restorasyon ki fèt nan fò a, se rezon sa K fè nou pa antre nan chanm yo paske ou konnen si yon kote gen tout tan sa ok epi tou pa pa gen yon restorasyon ki fèt l ap toujou difisil pou moun antre anndan. Men men mwen ap gade kòman m ka fè nou wè anndan an paske menm ke m pa ka m p ap ka fè nou wè tout anndan an ok m p ap ka antre men m panse sa n ap wè a li ap satisfè nou kanmèm pa paske n konnen. yon ansyen espas konsa, si si pa gen restorasyon k fèt, gen anpil bagay ke w pa ka fè. La, se nan yon dezyèm chanm ke nou prale, pou nou nou montre w kòman sa ye. M ap fè nou konnen ke tout anlè a fisire, ok. Lè w ap antre, w ap gade anlè a fisire. Se sa k fè mwen di, fòk ta gen yon restorasyon ki fèt, ok. Gen, m ap fè nou konnen ke gen plizyè chanm tou. Ok, sa fè twazyèm chanm. Meni, sa y anndan an. Koz m pa rantre, paske papa gen restorasyon pou fèt, sa se yon lòt ankò. Paske se plizyè chanm ke li ye. E mezanmi, e ou menm ki ta renmen vini nan espas sa, espas sa se nan Sen Lwi. D'ici li ye, ou ka vini. Depi ou rive Senlwi, nenpòt moun ap mennen ou nan espas la. Paske, kote fò a ye a tou gen yon plaj la tou. Se li bò kote waf Senlwi a tou. Epi tou gen yon tèren foutbòl lòt bò a. Ki se Pak des Oliviers ok. Se prèske bò fò a li ye ok. Pandan w sou fò a, w ap ka gade tèren an lòt bò a. Kounye a mezanmi, n ap vire, n ap vire yon lòt kote ankò. Tout kote nou ye a la, se nan espas fò a nou toujou ye ok. Si miray yo te toujou la, jan n ap gade espas la, n pa t ap ka wè l paske nou t ap. Yon kote ki fèmen. Se paske miray yo kraze, se rezon sa k fè pandan nou anndan nan espas fò a ou kapab wè pa deyò a. Men si miray yo te toujou la, ou pa t ap ka wè l, fò w ta pase pa nan pòt la pou w ta soti deyò a pou w te ka wè deyò a. Men poko gen reparasyon ki fèt pou yo ta rekonstwi miray sa yo men mwen espere ke sa ap fèt yon lè. Ok jan nap gade tout nan mitan lanmè a la se miray yo ki te fèt la byen wo. Men yo kraze, tranbleman de tè avèk gwo van kraze yo. Kounye a guys nap soti nan espas fò a nou prale sou waf la ok mezanmi map mande nou pou nou rete nan video sa jiska la fen paske gen lòt bagay pral moutre nou ankò pou nou pa rate yo Kounye a nou rive sou waf Sen Lwi a. Se konsa espas la ye. Sa se fò a n ap gade ki lòt bò a la. Sa se kèk pechè k ap voye nas yo oubyen filè nan lanmè a pou yo kapab Piche ok se konsa bò lanmè a ye wap gade jan espas la bèl mezanmi sa sa ye nèg yo kap pran kèk foto dèyè m nan la pa paske jan nou kapab wè l la tou se yon espas ki vrèman bèl ok. Se konsa tout bagay te ye guys soti nan fò a pou rive sou raf la. Mwen espere ke nou te byen enjoy video a epi map mande nou pou nou abone. Talè a nou te soti sou Fort des Oliviers, kounye a nou sou tèren, nou sou yon bèl tèren ki gen nan Sen Lwi. Non pak sa, se Parc des Oliviers, kote m pral antre anndan avèk nou pou m moutre nou anpil bèl bagay ki gen sou tèren an, so an antre ansanm. Mezanmi jan nou kapab wèl la mwen antre sou pak la mwen sot ba nou non pak la deja ki se pak des oliviers se nan sen lwi di sid ok jan nap gade espas la la mezanmi sa se kote yo fè pou moun kapab chita lè gen match ok. Sa se espas teren an nap gade li vreman laj ok li vreman laj se yon teren ki ka fè nenpòt gwo chanpyona ok paske gen espas pou sa gen espas pou ni jwè yo gen espas pou ni fanatik ok sa se mwen menm kap fè jès Mikayèl Olize a m panse ke anpil moun ap konprann. sitou fanatik foutbòl yo, paske se yon jèn jwè ki vrèman briye pandan sezon an la, k ap fè anpil pale de li ok. Mezanmi jan nou kapab wè l la espas tèren an vrèman bèl ok, se youn nan pi bèl tèren ke nou genyen nan sid la. Ok sa se mwen menm kap pwofite fè kèk bèl ti foto sou li. Ok sa sa se espas pou antrenè, pou jwè rezèv yo kapab chita. Ok mezanmi espas la vrèman laj ok. Janm te di nou an se toujou abò fò a ok pandan ou sou tèren an ou kab gade fò dèzolivye lòt bò a. E pandan ou sou fò a ou ka gade tèren an. Pa bliye nou sou Pak des Oliviers nan Sen Lwi ok. Se la konn gen anpil bèl chanpyona ok. La se yon tèren lè gen match la. la toujou chaje ok yo m pase n ka gade jan espas la bel guys gade gade yon ti views gade ok guys se konsa tout bagay te ye pandan pasaj mwen nan sen lwi di sid soti nan fò de zolivye epi pou n te rive sou pak de zolivye mwen espere ke ou te byen enjoy pandan ti video sa map mande ou pou pataje l pou like pou kite yon komante Epi pou abòne avèk paj la ki se Saby Design Media mèsi tout moun.